Byenveni nan edisyon emisyon Enfòme yo. Non mwen se Bito David, espesyalis kominikasyon ak angajman pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Emisyon sa a ap pase sou televizyon Rezo Edikasyon Distri a chak semèn epi li ap fè pati bilten 4 atik pou Vandredi chak Vandredi. N ap pataje ak ou enfòmasyon ou dwe konnen nan distri a ak lekòl yo pou ede w pi byen patisipe nan edikasyon pitit ou. Nan dezyèm pati show a jodi a nou pral pale ak Nadida Charles osijè kolèj ak karyè pou elèv nou yo. Avan sa men gwo enfòmasyon nou vle pataje ak ou. Mèkredi 6 oktòb se te jou selebrasyon pou timoun mache ale lekòl. Komemorasyon sa se pou fè konsyantizasyon sou tout mezi sekirite timoun dwe pran ak nesesite pou kreye anviwònman ki pozitif ki pa gen danje pou yo. Pandan 12 dènye mwa yo, anviwon 32 elèv nan rejyon Palm Beach la ak nan zòn ki vwazinaj la te viktim aksidan machin sou wout pou y al lekòl. Li enpòtan pou paran yo pale ak pitit yo sou tout prekosyon nesesè yo dwe pran lè yo nan lari a. Sa vle di pou yo fè atansyon ak machin ki ap monte desann, pou yo obsève siy trafik yo, pou yo travèse lari kote yo dwe travèse epi pou yo pa distrè nan itilizasyon aparèy elektwonik ki kapab fè yo pa prete atansyon kote y ap mache. N ap toujou raple w, sekirite elèv nou yo se premye priyorite distri a. Sipèentandan Mike Burke anonse nan mesaj li vandredi premye oktòb la eta avansman pwojè minisipal Wi-Fi a. Pwojè sa se dezyèm etap nan inisyativ enklizyon dijital distri a genyen. Objektif li se fè tout elèv jwenn aksè ak teknoloji. Pwojè minisipal Wi-Fi a te kreye an kolaborasyon ak gouvènman rejyon Palm Beach la, minisipalite lokal yo,

Yon fwa pwojè sa a fini, rezo minisipal wifi a ap bay apeprè 25 mil elèv ap fanmi yo koneksyon entènèt rapid, gratis, ki pèmèt yo fasilman jwenn aksè nan resous edikasyonèl ak lòt opòtinite aprantisay. Mwa oktòb se mwa nasyonal direktè ak direktris lekòl, yon tan pou rekonèt wòl esansyèl ke direktè ak direktris lekòl jwe nan fè yon lekòl mache. Sipèentandan Mike Burke kwè ke rejyon Palm Beach la se kote ki gen direktè ak direktris ki pi devwe epi ki gen plis talan nan tout nasyon an. Yo se vrè fòs ki ap oryante siksè elèv nan lekòl nou yo. Direktè ak direktris yo fè tout travay yo kapab sou kanpis lekòl nou yo. Anplis responsablite akademik ak operasyonèl yo genyen pou jere lekòl la epi asire bon fonksyonman l, ou jwenn yo nan kafeterya, nan lakou ak elèv, nan estasyon bis kote paran vin depoze elèv, elatriye. Yo se administratè ki responsab tout sa ki genyen nan lekòl yo. Li enpòtan pou nou rekonèt tout gwo travay ke yo ap fè. Si w bezwen fòmasyon pou ale nan kolèj, pou jwenn èd finansyè pou w peye inivèsite, epi w bezwen anpil enfòmasyon sou FAFSA, gade videyo sa a nou pral montre w la a.

15 septanm pou rive 15 oktòb se mwa eritaj panyòl. Menm jan ak selebrasyon mwa eritaj ayisyen ki komemore nan mwa me, mwa eritaj panyòl se rekonesans akonplisman ak kontribisyon latino yo nan istwa ak nan sosyete ameriken an. Rekonesans mwa sa a koresponn ak selebrasyon endepandans anpil peyi nan amerik latin nan. Anpil aktivite pwograme nan kominote panyòl la ak nan lekòl yo Elèv panyòl reprezante anviwon 37 pousan nan popilasyon total elèv nan distri lekòl rejyon Palm Beach la. Kounye a, nou pral pale ak Madam Nadilia Charles sou zafè kolèj ak karyè. Nou gen avèk nou Madam Nadilia Charles. Bienvenue Madame Charles, pou nou kòmanse rapid rapid èske ou kapab entwodiw pou telespektatè yo? Hello Bito, nom se Nadilia Charles, ane sa s fè 26 ans depi map travay avèk distri a, m travay avèk elèv, elèv ISOL, mwen se mwen se yon konseyè mwen travay mwen ba yo nouvèl de sa pou yo fè lè yo lekòl and apre lekòl lè yo gradye. Konseye akademik, m kwè w te yon spesyalis nan didachal. Sa vle di ou sou tèt tout moun sa yo? Wi, m sou tèt tout moun sa yo, tout konseye pou tout distri a. M gon nouvo djòb kounye a, kounye a m se yon program planner, men m toujou travay avèk tout konseye nan distri Palm Beach. Madam Charles, èske w kapab di nou depi kilè yon timoun dwe kòmanse panse a afè kolèj avèk karyè? Oh, sa se yon bon keksyon pito. Li pa janmè twò bonè pou elèv pou yo panse de sa yo ta renmen fè lè yo fini lekòl. Gen de anpil elèv ki di w yo, yo te gentan konnen sa yo te vle fè depi yo te tou piti. Men lè elèv la antre nan sa yo rele middle school, sizyèm, setyèm, uityèm, se lè sa yo pou yo koumanse seryezman panse de sa yo ta renmen fè. Distri a gen yon bay ki rele choice program. Choice Program nan se lè nou gen plizyè lekòl nan distri a ki gen plizyè metye, pwofesyon, elèv yo koumanse apwann de metye sa avèk pwofesyon sa yo trè bonè. Lè yo antre nan High School, se lè yo koumanse travay avèk konseyè a pou yo koumanse fè yon plan pou lè elèv koumanse pre pou yo gradye pou yo gentan gen yon plan pou sa y ap fè apre gradyasyon. Madam Charles, n ap pale de kolèj avèk karyè. Èske obligatwaman yon elèv dwe al nan kolèj oubyen se inivèsite k dwe nan tèt li oubyen èske gen lòt opsyon? Wi, se pa tout elèv k ap chwazi pou yo pou y al nan kolèj paske kolèj se pa pou tout moun yo ye. Gen de elèv ki ta renmen gen yon pwofesyon kontan yo ta renmen doktè, enjinè, moun sa yo apay nan kolèj ou yo kay nan inivèsitè. Gen de elèv se metye yo ta renmen etidye. So, etye n ap pale de elèv k ap etidye ki jan pou yo travay nan construction, ki jan yo travay nan cosmetologist. Y al nan kolèj.
Lay nan kolèj pou yo aprann metye sa yo. Gen de moun tou yo pa vle ay nan kolèj menm, yo pa vle ay nan etidye, yo deside se nan ame y ap ale. Nou ede yo tou pou yo chache chemen sa. Gen de elèv ki pa vle fè tout bay sa yo, yo gradye high school, sa yo yo ta renmen fè se just ay travay. Nou tou ede yo chache job lè yo nan high school pou lè yo fini pou yo tou antre nan sa nou rele work force. Sa vle di gen plizyè opsyon. Anpil opsyon pou fè yon. Yo di opsyon sa yo gen dwa chwazi l depi nan nivo lekòl mwayen, nan sa yo rele middle school. Depi an middle school, gen de elèv ki chwazi sa y ap etidye depi yo nan sa yo rele elementary school, yo gentan konnen se sa yo yo vle fè. Gen anpil elèv ki renmen mache nan menm chemen paran yo, ki pwofesyon paran yo yo fè, se sa yo ta renmen fè tou. So yo konnen. E ki enfòmasyon, kankou ann konsantre n sou kolèj la li menm. Kolèj avèk karyè, ki enfòmasyon yon elèv dwe konnen pou l oryante tèt li, fè kolèj? An nou pale de kolèj davans. Pou kolèj la, premye bagay m ta di, pou elèv la etidye pou yo wè, chwazi, ki kolèj ki gen pwofesyon elèv la ta renmen fè, pou yo chache sa, pou yo konnen sa yo bezwen pou yo ka, pou kolèj la ka asepte yo, mwayenn jenerèl, ki rezilta sou tès ki rele ACT, SAT pou yo genyen pou yo ka antre nan kolèj la. Konben elèv ki gradye chak ane nan metye ou nan pwofesyon elèv la enterese a, Tout bay sa yo fò 2 elèv la konnen. Konbey kou, konbey koute pou may nan kolèj sa? Èskey kolèj la pre lakay mwen o èskey lwen lakay mwen? Tout bay sa yo fò 2 elèv la konnen anvany deside se nan kolèj sa y ta renmen ale. Donk se yon travay ki dwe fèt avan. E nou menm nan lekòl yo tou nou gen resous. Ki tip de resous konsa lekòl yo avèk distri a mete an plas pou oryante elèv yo? Gen anpil, gen anpil bagay. premye bagay m tap di se konseye a. Konseye a se pi bon zanmi elèv la mm-hmm. lè l ap chache enfòmasyon uh, college career. Mm-hmm. Nou tou gen sa nou rele ESOL Success Coach or, or Graduation Coach. Um, moun sa se moun sa se job yo menm pou travay avèk elèv la pou yo koumanse mete yon plan nan plas pou elèv la lè l gradye pou y gen ta konnen sa l ap fè. So tout moun sa, nou gon bay ki rele Career Center. Sa son sal nan lekòl la menm ki gen tout enfòmasyon pou tout kalite djòb elèv la ta renmen fè, ou ka jwenn tout enfòmasyon pou djòb sa yo la menm nan sal sa, gen moun k ap travay nan sal la kouwè pou reponn tout keksyon elèv la ka genyen de kennenpòt pwofesyon, kennenpòt metye, kennenpòt travay elèv la ta renmen fè.

Si timoun nan ap travay nan klas, sa se moun nan k ap pale avèk paran an, k ap esplike paran an kanè, sa se moun nan. So, li trè enpòtan pou paran an, tanzantan, ap pale avèk konseye a pou fè si tout bagay an òd pou elèv la anvan elèv la gradye. Nou gen yon bagay ki rele graduation coach. Ou wè non graduation nan gen tan nan non moun nan. Djòb moun sa a se sèl pou travay avèk elèv la pou fè si Lè elèv la gradye high school, li gen yon plan gentan prepare pou li pou sa lap fè apre gradyasyon. Mo coach lan vle di antrenè. Wi. Sa vle di se yon moun ki la kap prepare timoun nan poul gradye? Wi.
Pou ap esplike tout bagay step by step pou elèv la, pou elèv la konprann tout bagay li bezwen fè anvan li gradye. Etap pa etap pou rive nan nivo gradyasyon. Sa vle di ke Madam Charles, 2 moun sa yo nan lekòl segondè m panse se yo ki ta dwe pi bon zanmi paran yo wi sa w panse? Wi m dakò pi bon paran pi bon zanmi paran pi bon zanmi elèv la tou paske se moun sa a k ap esplike w tout bagay ou ta renmen konnen se li k ap kont se li k ap moutre w ki kote pou pase tanzantan pou w fè si tout bagay ou kòrèk anvan w anvan w gradye an so lè w gradye tout bagay a ap ap annòd pou ou. Moun sa yo yo gen anpil enfòmasyon sou kolèj. Yo gen anpil enfòmasyon sou inivèsite. Sa vle di moun sa yo kapab gide paran yo. Madam Charles, èske nan lekòl yo moun sa yo, yo pale lang paran yo? Wi, nou gen konseyè ki pale kreyòl, nou gen konseyè ki pale panyòl, nou gen konseyè ki pale potègis, nou gen konseyè ki sot nan peyi Gwatamala, y travay avèk elèv ki sot Gwatamala. So, elèv la pa gen yon rezon pou y di pa ka pale avèk moun nan paske te mèt ou pa t pale anglè a byen, te mèt ou fenk vini nan peyi a, gon moun la nan lekòl la pou ba w kennenpòt èd ou ta bezwen. Madam Charles, èske moun sa yo gen ase tan pou tout elèv lekòl yo? Yo gen ase tan? Men fè si, yo fè san, yo mete papye devan ofis yo pou elèv yo ka fè apwentman. Kounye a tou, paske nou nan yon nouvo tan kounye a, paran yo pa menm bezwen vin nan lekòl la pou pale avèk moun sa yo. Nou gen sa k rele Zoom, nou gen sa k rele Google Meet. Yo se sou sa yo kounye a, paske yo konnen paran yo trè bizi, gen travay. Yo fè reyinyon avèk paran yo tou sou Google Meet, sou Zoom, pou yo ka esplike tout bagay elèv yo bezwen an anvan yo ka gradye. Donk m konprann nan afè pandemi an kounye a ki limite kontak moun ak moun, ou gen dwa pale nan telefòn avèk konseye a, ou gen dwa nan videyo, konferans videyo, y ap wè ou, tout bagay sa yo. Lè nou prèske fini, Madam Charles, ki konsèy ou ta ka gen pou paran yo? Bon, premye bagay m t ap di paran yo, fè, mete kò w nan yon plas pou konnen tout bagay k ap pase avèk pi pita w avèk lekòl, gen anpil tan paran yo pa konnen tout bagay k ap pase. Si w rele lekòl la, si w pale avèk konseye a, si w pale avèk pwofesè yo, ou mande elèv la, èske m poko wè yon kanè, ban m wè yon kanè, fè si, en tou pale avèk elèv la pou konn ki metye elèv la enterese. En tou, bay elèv la tout dokiman li ta bezwen pou bay èd pou li ka ranpli An pou pou y pa gen pwoblèm lè lap antre nan kolèj. Mèsi madam Charles nou rive nan fen pwogram nou mèsi pou tout konsèy sa ou bay paran nou nou espere ke yo pran konsèy yo yo pale avèk pitit yo se te emisyon enfòmew nap vini pwochèn fwa avèk lòt enfòmasyon mèsi bokou.